Bonjou, bonswa, ketal, kòman nou ye zanmim yo? Jodi an mwen vin avèk yon bèl videyo pou nou, videyo jodi an jan nap gade ansanm avèm la a, mwen gen yon envite ki se yon frè, ki se yon zanmi, yon patnè. Videyo jodi an ki se nou pral pale de koup pa nou e paske Vanessa t fèl li menm deja epi mwen menm sa Bondye di kou pou kou Bondye ri nan sa. Janm te di nou l deja a, mwen gen Byobi ansanm avèm. Byobi èske ou prè pou kesyon yo? Bon, sa pral depan.
Men m se yon nèg ki trè sensè e trè dirèk. Si kesyon lan m ka reponn, m ap reponn. Men si m pa ka reponn li, si m konnen l ap fwase yon moun ou pa, swa men, swadizan madanm mwen, m ap di, m p ap reponn li. Se yon moun kon sa menm, trè dirèk. Anvan tou m ti aske a remèsye ou menm avèk Vani ki envite m sou plato an pou pou bèl ti emisyon sa e ou menm k ap gade l, ou menm ou m wè w. Map diw sa. Si w renmen sa kap fèt lan, just ankouraje ba yon like oubyen m pa konnen patajel oubyen bay avi paw epi abòne a chanèl lan epi poun kontinye avanse. Bon, m prè la kounya mwen menm. Sèlman depi kesyon yo twò lou m di sa m pap reponn.
Premye kesyon m gen pou Byobi jodi an, se kòman w te fè rankontre madanm ou?
Kèt! Se yon bèl kesyon wi men istwa a tèlman bèl, li tèlman yon ti jan mwen m oblije kòmanse m ap panse a jan m te ye, jan n te kwaze. Se yon istwa dwòl ke tout moun ap twouve biza. Nou kwaze se kòman? Se sou yon gwoup whatsapp ke nou te ansanm. Alò nèg ou te fè apèl a mwen pou m te leve ti defi sa. Alò oparvan se te yon misyon.

Humm pitit la m ye bon pitit ou mare. Pafwa m konn panse kilè mare manzè mare m. Antouka.
Jan w reponn nou la a nou vrèman satisfè jiska prezan pa gen anyen ki mal. Nou pral poze w dezyèm kesyon an nou pral wè kisa k pral di e kòman l ap reponn. Ann swiv. Dezyèm kesyon m gen pou w jodi an bby kisa ki rann ou damou moun ki nan vi w lan jodi an?
Kisa ki rann mwen damou madanm mwen? Ou wè kesyon sa, se kòm si ou mande si yon moun mete yon fè chosou ki jan w santi w. Konn sa k fè m di w sa? Ou ap reponn pa pwofesyonèl.
Non, ban m sa k fè m di w sa. Ou wè lè w damou, premye bagay pou ki fè w santi w damou yon moun, se pè pèdi l. Depi w rive nan yon sitiyasyon ke w pè pèdi l, ou mèt konnen w damou frè m. Kèlkeswa faz wap fè a, depi ou rive nan yon sitiyasyon ke wè w anvi pèdi moun sa, wè w santi w pap janm ka viv ke moun sa, ou fè tout sak posib pou kenbe moun sa, mon frè, yo pran w tande papa.
Mesye nou tande yap prann wi la, paske m konnen gen anpil moun ki pral gade videyo a. Depi w pè pèdi fanm nan, depi w rive nan sitiyasyon pè pèdi fanm nan frè m, yo pran w tande papa, yo ma ou. Antouka. Souka priye priye. Antouka mwen m pa la pou m jije pou m di ki sa k bon ki sa k pa bon men nan yon kòmantè map tann nou pou n di m eske Byobi byen pale oubyen konbyen l fè sou 10 ya avan avan n kòmanse pou twazyèm kesyon an nap di w abòne avèk chanèl lan ede nou pataje videyo an fè nou rive a 1000 abòne nan semèn ki pral kòmanse an la twazyèm kesyon nou gen pou Byobi jodi an jan wap di ke w damou madanm ou w renmen madanm ou M pa janm kwèl a san pou san. Ki defo ou pi rayi lakay madanm ou?
Li pa janm a san pou san non. Pa rayi lòm nou ye. Ki defo m rayi nan madanm mwen? Heyy! Kèt! Cheri m pa feble sou ou non bebe. Non. Kèlke sa ou m anvi reponn yo. Konn poukisa? M pa vle blese madanm mwen. Dakò, pa gen pwoblèm. Li gen yon defo vrèman ke m pa renmen nan li men sa pèsonèl.
Ok Nou menm ki ta renmen konn poukisa Lage yon kòmantè epi pwochèn fwa map retounen a Byobi sou plato an fòk li di poukisa epi kisak fèl pa ki defo l pa renmen nan men madanm li fòk li dil jan lap dil damou w sesi selòt bon li renmen l Ebyen damou moun se pi sa se yon moun ak tout kalite ak tout defo l wi moun nan gen dwa gon defo ou just aksepte l epi that's it men Si w konn ki defo l ye, fwa gad videyo sa cheri. M kwè w konn ki defo l ye. Pa gen pwoblèm. Jiska prezan w ap byen pase. Byen pase. Jiska prezan pou mwen w ap byen pase. Men fanatik yo pral konnen. Katriyèm kesyon, ann ale. Konbyen fwa ou fè l avèk madanm ou nan dèyè?

N ap pati pou senkyèm kesyon an. Enben. Nou pral kòmanse pou senkyèm kesyon an jan n ap gade l la a. Antouka, kesyon yo pi pike. M di w sa, w ap jwe sou kole m la. Pa gen pwoblèm. W ap mete 2 a 0 sou mwen. Se gen de kesyon mwen pa ka reponn. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Ok. Byobi tèlman damou madanm li, jan l ap rakonte istwa de madanm li, ke mwen menm, m gen yon dènye kesyon pou li. Dènye kesyon an kisa li ye? Byobi, li pa yon defi non men fèl paske ou damou madanm ou, ou renmen madanm ou. Site non madanm ou ki nan vi w lan jodi an la. Kes nan yo?
Asim gen 2 madanm. Pitit mwen avèk madanm mari m nan. Haha nou etone. Gade kijan sote ri. Non, m gon m vin gon nouvo madanm. Paske m fèk gen yon timoun 4 mwa la. Alò pa pa al nan video a alò, gad video a alò. Alò se dezyèm madanm mwen. Madanm mwen rele Woodline Elsen. Epi nan pwèl sou Facebook tou epi. Bagay la, mari a kache, mari a kache sa la. E madanm mwen li m afiche sou Facebook, sou Instagram mwen, si w gen nimewo tou m.
Jan w fè l la Youri, ou pa jalou? Euh.
Bon, m jalou paske tout moun jalou. Men sa mwen santi pou madanm mwen m pa kwè jalou li ye. Menm plis se de respè. Pou kisa ou konnen. Jalou m ka jalou pou manman m, pou yon zanmi m, pou kèlken, pou nenpòt pou nenpòt bagay. Men sa m bay mwen a madanm mwen m plis wè l respè. Piske si madanm mwen twonpe m san m pa konnen, oubyen si m wè yon nèg ap koutize madanm mwen m pa konnen, m pa gen dwa pou m fè jalouzi paske m konn sa k nan menm nan. Men sa k pwoblèm nan se lè l fè yon tenten ke ou vin bati yon mank de respè pou mwen. Paske moun ki konnen m ki wè ou fè tenten an, se pa yo pa p ridikilize w, se mwen yo pral ridikilize. M vin bati initil tankou yon, m pa konnen, nou konn nou konn ti bagay la deja. Depi yon fanm twonpe mari l, se mari a yo tout je fikse ke o mawozo dis dat. Alon plis wè son respè pou mwen ke m chache gen respè a devan l ke se pa jalou m toujou ap chache respè a. Se pa jalou m jalou. Men m jalou, kòman m pa jalou? Ohh! Pa yon bagay, pa yon bagay. Tout nèg jalou nan sans pa yo. Bon, ou fin kole m. Ou fè m mamote. M fini avèk 5 kesyon pa m yo. Ou fè m mamote. Ou fini avèk 5 kesyon pa m yo. Pou jodi a la, mwen pral tann pa Byorby yo. Antouka mon frè, m te prepare kèlke kesyon pou ou. Ou fè m mamote. Ou bèdè m a ri pye m. Men pa m yo pa twò Pa twò di pase sa. An like yo se senp. Nap swiv. Premye kesyon m gen pou ou frè. Ok. Mèsi pou kesyon yo epi mwen te prepare kèlke kesyon pou ou tou mwen menm. Ann ale pou premye kesyon an. Èske ou gon fwa ou jwenn yon zanmi madanm ou ki enpresyone ou? Ou di mwens ke ou anvi kase, ou anvi pase yon moman avèl san madanm ou pa konnen? Waw.
Bèl kesyon, bèl kesyon. M pral reponn. Pou m byen di w, m pa vrèman kòmsi wè zanmi madanm mwen, paske madanm mwen pa tèlman gen zanmi kote n ap viv lan. Konprann? Men mwen wè kèk ti foto ki enpresyone m. Men m pa anvi kase yo. Ayiti se te zanmi w lontan.
Non, m pa anvi kase yo, men kòmsi m wè ti foto ki rive sou mwen. Mwen ti foto ki rive sou mwen.
Antouka medam, veye bagay yo nou a zanmi nou wi. Antouka, dezyèm kesyon m gen pou ou. Nou konnen ki wòl travay jwe nan yon koup. Gen plizyè diferant sòt de travay. Si w rive nan pozisyon ke travay ou tèlman enpòtan pou ou ke w pa vrèman gen tan pou li, w travay chak jou, pafwa menm jou ou ta sipoze gen repo, ke w pa genyen l, epi madanm ou k ap travay kounye a, li santi l abou e ke l bezwen pase tan avè w, li ta mete w nan pozisyon pou w chwazi ant travay la e madanm ou, e li menm. Pandansetan ke w renmen. M ta renmen w reponn mwen fran! Humm an ale.
M poze w 5 ti kesyon nòmal nòmal. Mete tout sa pa pale. Men m te di kesyon yo pike frè. An tou ka m ap reponn kanmenm. An ale.
Ant travay mwen avèk madanm mwen. Travay lan madanm mwen. Mwen ap chwazi madanm mwen poukisa paske madanm mwen se fanm chans mwen. Depi m gen l nan vi m, tout bagay ap vini apre. Rani humm koman pap met plato a jodi an antouka m santi kè wap bat la antouka ann ale twazyèm kesyon va vre Sa pa byen pase? Aw twò byen pase menm monchè antouka ou di sa pa n envite andedan an Pare ou lèt Alò nou menm medam pran san n pran tan n chwazi yon nèg ki fyè de nou konsa m di nou sa deja e pa tout nèg kap pale de madanm li konsa Alon pa okipe bèbò pu pa ki chans Goudon pa konn chwazi E ti konsèy m pote ba nou Ann ale pou twazyèm kesyon Ke mwen genyen pou Stan Ou ann poze deja E si wi E si non Si yon patnè w Bon patnè w se pa se pata ko w ale Li ta envite w A se kesyon ki twa volè Wap mande m si wap Wap reponn mwen si w al nan boze Swa wi oubyen non Si sa ta rive w ta di m non Si yon zanmi w ta envite w Kisa wap dil e kisa wap panse de tip de zanmi sa?
Nan vi an gen eksperyans. Dèfwa gen do a gen yon zanmi wap pale avè l, lap eksplike w, lap di w, mwen chè men vim pase, men vim pase, men vim pase. Sa ka vin rann ou anvi fè l tou. Mwen menm si m gen yon zanmi ki envite m pou m ale, m pap twouve nan yon zanmi ki pa bon. Paske gen tout tip de zanmi. Konsa gen yon zanmi ki gen do a di m an ale nan bouzen, konsa gen yon lòt ki gen do a di m an al legliz. M pa wè l mal. E si l di m pou m ale, m prale. Li pa yon pwoblèm. Mwen wè m di si w poko ale, nou pa dwe wè madanm ou la. Sispens.
M ap reponn. Gade yon zye mesye.
M ap reponn. Bani, ou konp ka kenbe chanèl sa apre videyo sa?
Mwen ale yon fwa deja, lè sa madanm mwen pa t bò kote m, mwen te oblije ale paske pa t gen lechwa, pa t gen lechwa. Pa t gen lechwa. M pat gen lespwa. Jiska prezan map byen pase, m pa dwe kesyon. Fin pale non, mennen sou mwen la. Èske ou konn, bon tande, ann fè yon ti ti kesyon. Èske ou konn anba sa yo di la chè è fèb la, ou konnen sa?
La chè è fèb? Wi, men pa pou mwen. Kanpe la, wi la chè è fèb. M tou anvi nan kesyon m nan la. Ann ale. M pa di sa w ap veki. Men eseye mete w nan pozisyon sa. Si w ta rive nan pozisyon ke w pa gen tan pou madanm ou. Wal travay manou wal travay ou mank de tan pou li chak lè ou vin ou fatige lè pou ta fè sèks avèl lèl mande pou sòti avèl yon bagay ou envitel ke vin gon mank de tan sa vin yon feblès ka fanm nan epi yon lòt koutizè epi kap koutizè madanm ou sa gen mank telefòn madanm ou nan gwoup oubyen sou facebook m pa konn non li vin gen nimero telefòn madanm ou kèlkonk li vin ofri madanm ou plis tan sa vin yon feblès ou tèlman pa gen tan ou menm remake ou pa remake sa pip. Madanm ou twonpe w. Lè w vin rann kont ou wè se mank de tan ke w gen pou li ki fè l vin twonpe w. Ki reyaksyon w ap gen anvè madanm ou?
Kòman m ap reyaji? Gen yon pwovèb ki di kout manchèt nan dlo pa gen mal. M ap reziye m. M ap reziye m ret avè l pou m korije erè yo.
Aristide entèlijan nan konprann sa misye vle di an. Pou yon relasyon, yon relasyon bati sou lanmou, fò w ka aksepte erè w fè an. Fanm nan ka twoko vrèman, men fò w ka konnen kisa k koz lan. Pa kou kite fanm nan paske l kite w, se fanm li ye. L ap chache sa ki rele le bonheur. Ou ka pi w ka blese w pa refil li nan ti moman sa. Antouka, ranmase pi w tande mon frère. Jere madanm ou tande pou lòt nèg pa jere l pou li. Mesye yo nou tande n. Antouka, jiska prezan wap byen pase. Ou gentan gen mwens 2 dènye kesyon. Ou gentan reponn a 4 kesyon yo. Antouka, m aksepte pèdi. Sa fè 2 fwa Stan gen l. Map tann. Kesyon sa m pral poze w bèl kesyon. Se yon kesyon tèt. Se yon kesyon de òm. Yon kesyon de moun a matirite. Kisa fidelite ak senserite reprezante pou w nan yon relasyon? Eske nan moman sa wap vekil a madanm ou? Antouka, banm baw ti presizyon. Nou konn fidelite se gen madanm ou pou kont li. Nou konn senserite se ou ka twonpe madanm ou, madanm ou vin mande w ou sensè avèl ou pa ka bal manti ou di wi cheri m sot twonpe w. 2 sa yo, èske ou ka di m kisa yo reprezante nan yon relasyon? E ou menm èske wap vekil nan moman sa? Stan, nap tande w.
Map reponn ou, m pral reponn ou 2 kesyon nan yon sèl fraz. Fidelite an. mwen genyen anvè madanm mwen. Senserite a, si m fè madanm mwen yon bagay, mwen pre pou m di l. M pa konn kòman m pral reyaji. Mwen pa konn kòman l pral reyaji, men m pa vle kòmsi pou l ap di Stanley m vin konn sa nan bouch yon lòt moun non. Madanm mwen pa konsa. Madanm mwen toujou, toujou, toujou kwè nan tèt li, lè m fè yon bagay, pou l di Stanley, ou te fè tèl bagay? Wi. Oubyen pou m pa, pou l pa menm gentan konnen l anvan se mwen ki vin di l. M ap toujou di, cheri ou konn sa k pase m te gentan fè tèl bagay. Antouka Nou tande Nou tande Alò misye gen misye ki tap mennen 2 a 0 M pa di pou n pran misye kòm yon bon egzanp non Men misye gen anpil bagay nou ka kopye sou li tande Antouka M kontan fè ti pataj de kesyon sa yo avè w men M aprann anpil de ou Bikont gen kèk bagay bon m tou aprann de ou men M ap di w mèsi men M te kontan w envite m sou plato a men M ap tann madanm Byobi sou plato a ansanm avè m Apre w pral jwenn madanm mwen ansanm avèk Byobi. Pou m poze madanm ou kesyon. Pou m poze madanm ou kesyon, epi pou m poze madanm ou kesyon. Byen di mon chè. Ok.
Antouka, m ap di nou mèsi epi yon dènye fwa m di nou abòne a chanèl la. Tag yon zanmi w, pwopoze moun gade l. Si gen kèk bagay ke w ta renmen nou ajoute nan videyo a, just di Vanny sa nan kòmantè yo, l ap li yo. Li toujou pèdi tan l li mesaj yo, li kòmantè yo. Alò pa neglije di l sa w anvi, sa w anvi l fè nan videyo an, tout ti chanjman w ta renmen l fè. Epi l ap fè l pou ou. L ap travay pou ou, l ap panse pou ou.